Fanatik football byenvni sou Haïti mondial 509 eske Haïti kapab kreye surprise la nou pral wè ansanm poul Haïti ladann nan eske Haïti gen eleman nan menl poul sòti tèt li nan poul sa ke nou konnen ki gen le Brésil, Le Maroc, grann ekip sa yo nou pral wè an kèlke sòt pwen fò Ayiti, pwen fèb seleksyon ayisyèn nan e wè egalman pwen fò ekip brezilyèn nan e pwen fèb ekip brezilyèn sa, n ap wè tou pwen fò ekip Maroc la. E pwen fèb ekip Mawòk la, nou panse ke se 2 ekip sa yo nan poul la ki kapab bay Ayiti fil a retòd. Fanatik foutbòl, dan kèlke semèn se planèt foutbòl la pral gen zye yo tounen vè pli grand konpetisyon spòtiv mond lan. ki se koup du mond 2026 ki pral òganize pa peyi sa yo Lèzetazini, Kanada, Meksik. Pou pèp ayisyen an edisyon sa pap sèlman yon tounwa, se pral yon randevou istorik, yon okazyon pou montre mond lan talan, detèminasyon e fyète foutbòl ayisyen an. Plase, Ayiti plase nan yon yon gwoup nou kapab di trè ekstrèmeman relve avèk notamman le Brezil, Mawòk, se yon gwoup ki vrèman kapab bay fil a retòt difikilte a seleksyon nasyonal ayisyèn nan. Mentenan, nou konnen ke Seleksyon nasyonal ayisyèn nan gen de eleman nan men l ki kapab fè la diferans, kreye sipriz la. Lè nou gen de jwè kòm Wilson Isidor, kòm Lenny Joseph ki rejwenn nou e kòm. Casimir, Bellegarde, ansanm de jwè ki kapab kreye sipriz la e pou la seleksyon ayisyèn de foutbòl byen ke nou gen nan kan nou pa gen twòp chwa nan kan men nou gen Jhonny Placide jiska prezan ki kapab e kreye sipriz la pou Ayiti nou gen de jwè an kelke sòt ki gen vitès la lakay yo. Lè w pran le ka de Wilson Isidor, vitès li ki kapab e kreye sipriz, Lenny Joseph, ansanm de jwè sa yo ki kapab ede Ayiti kreye sipriz nan koup di mond lan. Nou gen de jwè ki gen kreyativite lakay yo, lè w pran Bellegarde, nan mitan tèren an ou pran Josué Casimir etc. Ki kapab kreye sipriz la pou Ayiti. Mentenan. Eske an reyalite Ayiti se kestyon sa apre list Ayiti a fin soti anpil moun ap poze eske seleksyon nasyonal ayisyèn nan kapab kreye sipriz la? Sou papye nou kapab di Pour etre franc, pour etre sincère, Haïti n'est pas favorite. Nan yon poule ki gen Le Brésil, Le Maroc, Haïti, si yon moun vle sincère, Haïti pa favori nan groupe sa. Cependant, Coupe du Monde toujou Pwodwi oubyen kreye sipriz, gen de ekip ki toujou ap kreye sipriz, menm jan Kosta Rika te fè l nan koup di mond la, gen de ekip ki konn kreye sipriz. Su le papye, Ayiti pa gen kras moun se vre, gen de fanatik ki kapab anpòte pa lemosyon, men su le papye Ayiti li pa favori. Ok! Men nou gen de jwè ki kapab kreye sipriz la nan kesyon vitès. Ayiti gen zam, gen de jwè, zam Ayiti genyen, de jwè ki gen vitès la lakay yo, motivasyon an. Nou wè sa nan eliminatwa koup du mond lan, sa yo rele solidarite a pafwa gen de ekip kap mennen sou Ayiti, le ka de match nou te jwe kont Costa Rica, Costa Rica tap mennen par 2 but a 0, ekip la te rete trè solidè, nou te trè motive e pa la fen nou ta pral fè la diferans la. Sepandan. Nou kapab di gen de feblès ke nou konstate nan seleksyon ayisyèn sa vrèman paske fòk nou manyen tout konpatiman yo. Gen de feblès ke nou konstate nan seleksyon ayisyèn sa. Youn nan feblès nou kapab di ki gen nan seleksyon an, gen sa yo rele yon mank deksperyans. o trè wo nivo paske gen anpil nan jwè yo ki pa p jwe vrèman nan wo nivo a byen ke nou gen kèlke k ap jwe nan wo nivo a lè n ap pale de wo nivo a savwa lè 5 pli gran chanpyonè chanpyona lè 5 gran chanpyona majè nan mond lan ke se swa an espay an angletè an frans an almay tou sa byen ke nou gen de jwè kòm izidò a. Nou gen Isidor, nou gen Jean Ricner Bellegarde kap jwe an Angletè, nou gen kap jwe an Frans, men si nap mete koup du mond lan nan hotè koup du mond lan, nou santi ke nou manke de jwè kap jwe nan wo nivo a pou ale kreye sipriz la pou Ayiti, se youn nan feblès. Lòt feblès nou kapab di ke nou konstate nan seleksyon Ayisyèn nan, Se nan ke se sou ban, sou ban dè ranplasan, nou santi pa gen twòp chwa vrèman, ekip la manke rich lòske seleksyonè la fin alinye lè 11 titilè, lè 11 jwè ki pral demare match la, ou santi pa vrèman gen dè ranplasan de tip vrèman. Il est vrai an atak nou trè chaje an atak men eske moun sa yo ki pral ranplase prenons le ka se ou gen Isidor ki alinye avèk Lenny Joseph si tout fwa nou te kapab retire youn nan yo si ta gen yon blesur pou ta mete yon lòt eske nou gen de moun de wo nivo de cadre vrèman pou nou ranplase gen de moun kap di nou genyen Frantzy Pierrot nou genyen Nazon. Men pou etre sensè e mesye sa yo yo pa nan wo nivo yo pa vreman nan sipè fòm yo sitou Nazon pou konnya yo li pap jwe. Youn nan lòt feblès nou kapab konstate nan ekip ayisyèn nan se difikilte pou yo antre nan match yo e kapasite Kòman n kapab di sa? Kapasite pou ekip ayisyèn nan evite pran gòl nan 10 premyè minit yo. Nou wè se yon pwoblèm ki pèdire nan seleksyon ayisyèn nan depi sa fè depi byen de tan kote ke ekip ayisyèn nan toujou gen difikilte pou kenbe pandan 10 premyè minit yo san ke li pa ankese. Se youn se lòt feblès ke nou konstate. nan ekip ayisyèn nan byen ke malgre feblès sa yo men objektif la se pran 2 pwen se ganye avèk se genyen avèk respè ekip ayisyèn nan e nou kapab di an kèlke sòt li kapab malgre tou si antrenè la li okouran li konsyan de feblès sa yo. motive jwè yo, li alinye ekip la jan pou l alinye l, nou panse ke Ayiti kapab kreye sipriz la. Nan poul sa, gen 3 advèsè, men n ap eseye touche 2 advèsè nou panse ki kapab bay plis fil a retòd a ekip ayisyèn nan. N ap pran dabò Le Brezil. Le Brezil, nou kapab di, bon, Le Brésil c'est une machine mondiale lè w pale de koup du monde lè w pale de mondyal ou pa ka pa site le Brésil pou sa Brésil reprezante nan kestyon mondyal gen de ekip ou pa ka pase pou pa pale de ekip sa yo Brésil rete youn nan plus grandes nations football nan mond lan. patou atravè lemond e yo gen de jwè ki kapab e entimide ekip ayisyèn nan lè w pran le ka de Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick, ou pran Marquinhos se yon ansanm de jwè ki kapab fè di mal a lekip ayisyèn an kelke sòt fòs ekip brezilyèn sa nan fòs yo genyen nou kapab di yo gen de jwè ki Teknik ki gen de teknik eksepsyonèl, jwè sa yo ki vrèman de teknik kapab di natirèlman se de teknisyen yo ye, lè w pran le ka de Vinicius Junior, ou pran Endrick k ap krache dife nan chanpyona fransè a, se son de jwè ki kapab fè di mal a lekip ayisyèn. ki kapab fè du mal e lòt pwen fò ekip brezilyèn sa pa rapò avèk ekip ayisyèn nan se sa nou kapab di vitès jwè yo se de jwè ki trè rapid a mwen èrè yo kapab fè mal a ekip ayisyèn nan e tou pwen fò yo genyen Pa rapò avèk nou ankò, se kestyon eksperyans mondyal. Yo gen eksperyans kote ke yo konn non sèlman patisipe, patisipe nan mondyal deja, men egalman y ap jwe nan pli wo nivo a, yo abitye avèk jan de gran match sa yo, jan de presyon sa yo, kòman pou yo jere presyon sa yo. Men si gen pwen fò, nou kapab di gen kèlke feblès. Pwen fèb ke nou konstate lakay seleksyon brezilyèn nan, sa ki kapab yon feblès pou yo. Pa egzanp, feblès nou kapab di ekip brezilyèn sa kapab gen, se yon presyon enòm. Paske jeneralman, lè gwo, gran ekip sa yo ap jwe fas avèk de ekip, pou nou pa di peti ekip, pou nou pa di Ayiti se yon peti ekip, men an kestyon, nan kestyon mondyal, koup di mond, Ayiti pa yon. gwo silendre, se pa yon gwo gwòs ekip nou kapab di. E ekip sa yo lè yo anfas de ekip kòm Ayiti, de ekip nan Karayib la, e presyon ou santi li plis sou yo. Je pran je pran un exemple, ou seleksyonè seleksyonè ekip ayisyèn nan Sebastien Migné

sou do seleksyon ayisyèn nan se yon presyon enòm yo kapab gen sou yo sou do yo dot feblès ke nou kapab jwenn lakay seleksyon brezilyèn nan se yon defans pafwa ki pa byen òganize ok se sa nou kapab jwenn lakay ekip brezilyèn nan e ke seleksyon ayisyèn nan jwè ayisyen yo dwe pwofite sa yo si tout fwa nou fè fas a nou ta rankonte. rankontre posibilite sa yo. Mentnan, kestyon ki dwe poze se koman seleksyon ayisyèn nan kapab reziste devan, kapab reziste lò nan yon poul ki gen Le Brezil, ki gen Le Maròk, se koman ekip ayisyèn nan kapab reziste. A mon avi, selon etid, selon analiz ke m fè, se yon blòk defansif konpak. Lòske m di yon.

ok nou konn sa sa kapab bay kòm rezilta e dòt fason ayiti kapab reziste devan ekip sa yo se kont atak kont atak rapid fòk ke nou gen de jwè ki kapab fè de kont atak rapid paske e mete boul atè pou nou jwe nou pa ka kouri di ke nap gen posib nap gen e e e e e e e Prensip avantaj nap genyen e avantaj sou Brezil ok posesyon bal la nou paka kouri di ke Ayiti pral genyen sou le Brezil non nou paka dil konsa mentnan piske nou pa sèten sou pwen sa fòk ke nou sèten ke nou gen de jwè ki kapab fè de kontr atak rapid ok se pa de jwè ki lou avèk balon nan pye ok fòk ke nou kapab fè kontr atak rapid dot fason Ayiti kapab. reziste devan ekip sa yo se efikasite devan le but pou ke nou gen yon ekip ki trè efikas devan le but pa egzanp si nou jwenn 2 okazyon 3 okazyon fòk nou kapab konkretize youn nan 2 okazyon sa yo paseke Ekip sa yo se pa fasil wap jwenn plizyè okazyon sa w jwenn nan se tou pwofitel paske yo menm yo pap manke w mentnan an nou eseye wè fanatik foutbòl ekip Maroc la ki nan ki nan menm poul avèk Ayiti Maroc se e se yon grann ekip e ki gen yon ki gen yon e e anbisyon tou ki gen yon anbisyon poul ranpòte mondyal la yo gen de jwè kle kòm

Eh ok ke se yon ekip ki bay anpil fil a retòd nan kontinan pal la. Fòs ekip sa se an kèlke sòt fòs ekip Mawòk la nou kapab di se òganizasyon taktik. Taktikman se yon ekip ki trè fò taktikman Ekip Mawòk la e son ekip tou lè wap gade Mawòk sitou a koup dafrik li sot patisipe a wap wè sou kote yo su lè zèl ekip Mawòk la son ekip ki kapab fè du mal a kèlkeswa ekip e e o nivo defans egalman son ekip ki trè solid defansivman palan se yon ekip ki gen yon defans ki trè zòganize ki pa vrèman. vin bay piyay. Danje e prensipal nou kapab di e se nou kapab di danje e prensipal la e lè w gade ekip mawokèn avèk ansanm de jwè sa yo nou sot site la ekip sa si tout fwa seleksyon onè ayisyen an Sebastien Migné pa byen alinye ekip ayisyèn nan e ke jwè yo pa an konfyans yo pa jwe san presyon an an espri de ekip san presyon ekip mawokèn sa san vo kache li kapab etoufe lekip ayisyèn tande byen sam di a l kapab etoufe ekip ayisyèn nan sa revyen a seleksyonè ayisyen an e ayisyen e jwè ayisyen yo paske nou gen de jwè kle tou ki kapab kreye sipriz la ki kapab etone yo mentnan e. Eske Ayiti, an kèlke sòt, kapab kreye sipriz nan gwoup la? Nou gen de jwè ki kapab kreye sipriz la, men sa rete avèk seleksyonè la e jwè yo, se amonizasyon ki pral genyen pou ke yo jwe san presyon. pou yo kapab fè diferans lan lòske nou gen de jwè kòm Lenny Joseph ki rejwenn nou yon bon jwè e Isidor jwè sa yo fanatik foutbòl yo kapab fè la diferans wi Ayiti kapab kreye sipriz nan koup di mond lan sa rete avèk Sébastien Migné tout jwè ki nan menl yo. pou l fè bon chwa yo, meyè chwa yo pou ke Ayiti kapab kreye sipriz nan koup du mond lan. Fanatik foutbòl nap mande w pou w kapab abòne, like videyo a, pataje, kite yon kòmantè nan espas kòmantè yo.